Gwo bonjou, gwo bonswa, fanatik machann bon nouvèl Ayiti yo. Yon lòt fwa ankò, byenvini sou chanèl Pola. Byenvini nan nouvèl sòti sa a. N ap pwofite di w mèsi paske w fè n konfyans pou n enfòme w. Mèsi paske w fè pati gwo fanmi sa a. E ou menm si se premye fwa w tonbe sou chanèl sa a, m ap di w pwofite abòne. Wi abòne, ou gen enterè pou sa. Dèke w fin abòne, Klike sou ti klòch notifikasyon an, retire sou pèsonalize, mete l sou tout. E n ap envite w tou al nan seksyon kòmantè a, bay avi pa w, like videyo a e pataje l a nenpòt moun ou konnen sa ka enterese. Madam se mesye, nou gen yon odyo la ki trè enpòtan nou pral fè w tande. Nan odyo sa a, gen anpil detay. E n ap envite w byen enstale w, vin tande odyo sa a avèk nou, apresa n ap tounen. pou fè kòmantè yo. Gen yon veritab skandal ki eklate pandan weekend la la an Repiblik Dominikèn kote gen yon Ayisyen ki rive pèdi lavi l. Nou pral gade sa ki sa bagay lan ye direkteman, ki sa k pase direkteman. Donk sitiyasyon an vin plis ke konplike e anpil Ayisyen k ap viv lôt bò a y ap viv avèk anpil anpil tansyon, anpil presyon sa fè kèlke tan. Men malerezman genyen dominiken ki pwofite de sitiyasyon nou pou yo imilye ayisyen yo. Paske sa k rive a se nan zòn ki rele Ubero Alto e Bavora oubyen Bavaro, Bavaro, hein, Bavaro, an Repiblik Dominikèn. Donk gen deblozay sa ki eklate. Ki sa bagay lan ye? Se jisteman yon seri de travayè ayisyen ki nan konstriksyon Eben yo fè nèg yo travay e yo pa vle peye yo. E m pral montre n talè sa k pase paske Melissa ak Kiara m gen enpresyon ke se menm konpòteman sa yo n ap afiche lakay nou. Eben Dominiken an li pa gade n pou anyen, li pa janm renmen n non plis epi l pwofite paske m pral montre w de ka paralèl alòske se menm reyalite a. Se menm reyalite a Yves Théodore kote ke gen yon polisye nan Okay ki tire yon malere le fè ke lap revandike lajan travay li ke gon malfèktè ki fè lap travay nan vetivè pa peye l e le fè ke malfèktè a gen frè l ki se polisye lal rele l map mande Rameau Normil e rapidman Kontakte Daniel Compère anba a e fòk polisye sa asime responsabilite l. Si se sa yo te aprann li nan akademi fòk peyi a konnen paske la pa gen blag, ou pa ka kòmsi tire yon malere k ap revandike paske se ak frè w li nan diskisyon epi w deside rale zam ou vide bal sou li. Lè sa w pa diferan ak Izo, ou pa diferan ak nenpòt nèg nan viv ansanm. Nou pa ka fè yon peyi sa mesye. Hum Nou paka fon peyi sa. Eh Magda Morancy sak pase la ou reponn yon kesyon t pa fin ok na vin gade sa eh koute donk la nou pral gade donk ayisyen sa ki nan sitiyasyon konplike ebyen sa vin kreye yon veritab panik paske frè Rickson eh ekoute se ke lè misye ap revandike e ta sanble ebyen responsab lan misye sipèvizè travay la misye rale zam li tire nèg la. e map gade yon jenn gason m kwè misye rele Junior yon bagay konsa oubyen Sonsonn ma gade sa m kwè gen plizyè atik ki pale de sa epi misye tonbe l pa leve an reyaksyon genyen ou konnen ayisyen ayisyen yo move malgre sitiyasyon jan bagay lan ye nèg yo fè dega yo kapab yo mete dife nan machin yo kraze vit etc enben an reyaksyon tou genyen plizyè lòt ayisyen yo arete Gen plis kon dizèn ayisyen ki aktyèlman la a arete. Genyen ekip mesye sa yo n ap gade sou ekran an, imaj amatè, yo te lanse yon revandikasyon. Le fè ke jodi an ayisyen vin pa gen twòp enpòtans kay vwazen, enben ta sanble ke gen yon seri de nèg patwon ki pran malen plezi pou itilize ayisyen yo mal Fè yo travay kòm kwa yo te dan lesklavaj, epi yo pa vle peye yo lajan. Mesye sa yo fin travay, paske se nan konstriksyon yo travay, ta sanble ke responsab la pa vle peye yo. Kounya yo lanse yon mouvman de pwotestasyon y ap revandike pou yo mande moun ki responsab la pou ba yo ti lajan yo. Enben koute, nèg ki se sipèvizè travay la, ki son dominiken, misye ki sa l fè, misye pa ka metrize moun yo, l pa ka kontwole moun yo, misye rale zam ni li vide bal e malerezman gen youn nan pwotestatè yo ki tonbe. Misye son jenn gason, misye pèdi lavi li nan yon kondisyon ke pèsòn poko ka eksplike e malerezman gen lòt ayisyen ki pral viktim e jenn gason sa misye rele Frisnor Pierre alyas Sonsonn misye gen sèlman 29 lane misye yon jenn gason ki gen 29 lane misye rele Sonsonn men vrè non misye se Frisnor Pierre petèt gendwa gen fanmi l se kounye a wap aprann nouvèl la paske son bagay ki fenk pase dayè Eben, kisa lè aksyon sa poze, Ayisyen yo ki an kolè, yo pral kòmanse, eben, lèse frape. Lapolis vini kounye a, eben, yo pa ka jere sitiyasyon an. Ou konn, Ayisyen yo fache.

Sa w tande a nèg yo fache etc manchèt nan men eben lapolis pral ranfòse e se yon movèz nouvèl kanmenm men kanmenm ayisyen sa yo pat vle fè lach pa rapò ak sak rive Sonsonn jenn gason sa de 29 an ki pèdi lavi l nan kondisyon trajik donk gen 6 ayisyen yo arete. Donk nan kad konfli sa, nan yon chantye konstriksyon nan zòn Uvero, m di sa an fransè men se Ubero, Alto, enben kote ke gen yon moun ki pèdi lavi l. Donk moun ki mouri an se Frisnord Pierre men yo konnen misye plis sou non Sonsonn. Donk lapolis rapòte anben ayè ke gen 6 ayisyen yo te arete nan kad ankèt k ap mennen pou evantyèl enplikasyon yo nan yon konfli ki rive nan konstriksyon yon otèl nan kominote Ubero Alto, La Altagracia, ki fè yon mò, kote gen yon moun ki mouri, se gen yon dominiken ki sòti blese epi gen plizyè veyikil ki pase anba flanm dife. Selon pòtpawòl polis nasyonal lan ki se Diego Pesqueira, Misye rapòte ke viktim nan li ki mouri an se swit ak blesur li par bal, donk se yon Ayisyen ki idantifye kòm Pierre Frisnor ke yo plis konnen sou non Sonsonn, misye gen 29 lane, tandiske Hector Andres Ramirez, Perez, misye gen 45 an, eben misye idantifye kòm etan agresè prezime a, donk se misye ki te gen zam nan men l lan, eben misye vide bal e. Daprè sa l gentan rapòte, paske l ap defann tèt li, ke misye te sibi anpil twomatism epi gen divès blesi aprè ke yo te atake misye. Donk, tande, yo gentan chanje pawòl la pou yo di ke se yon gwoup ayisyen ki atake misye. Ok! Eben se sak fè li menm li pral an reyaksyon li pral tire youn ladan yo. Pa gen pwoblèm. Selon premyè ankèt, donk ensidan an li rive lòske gen yon seri de ouvriye ayisyen eben ki te kòmanse ap fè yon dispit vyolant, daprè sa yo di, avèk responsab chantye sila ki vin trè agresiv. Donk se sa yo fè konprann selon enfòmasyon preliminè yo ke yo jwenn. Eben genyen e premye antretyen yo echanj yo tap fèt ant Ramirez Perez eben se apati de la lòske yo kòmanse kòmsi agase misye etc agrese li misye pral sòti zam ni epi li tire plizyè kou epi li pral eben gen youn nan moun yo ki sòti viktim donk eee aprè evènman sa eben genyen ee zam. Daprè sa yo di, lapolis rapòte, ta sanble ke yo di gen zam sa yo te vòlò, daprè foul la genlè pran zam nan, enben an plis ke yo pran zam misye epi yo boule plizyè machin antrepriz konstriksyon sa an siy de pwotestasyon. Donk sou plas otorite yo, yo te rekipere yon manchèt ki mezire anviwon 24 pous Ebyen se zam sa, se manchèt sa yo te jwenn bò kote kadav Sonsonn. Se sa yo rapòte, n pa konnen, n pa t la. Y ap defann tèt yo. Donk kadav viktim nan, yo te transfere li nan Enstiti Nasyonal dè Syans Medikal, sa yo rele INASIF lan, pou yo kapab fè pwosedi korespondant yo. Donk tandike envestigasyon ap kontinye pou klarifye ka sila epi retwouve lokalizasyon zam sa ke yo vòlò a. Sa vle di non sèlman foul la te pwofite Poul boule machin men ta sanble ke yo rekipere zam Ramirez la te tire misye a. Pa gen pwoblèm. Donk, pòt pawòl lapolis la li asire ke ajan ki afekte nan divizyon omisid sou direksyon rejyonal denvestigasyon sa yo rele dikrim nan an kòdinasyon ak ministè piblik ak lapolis syantifik Yo deja ap ankete sou evènman sila a pou yo konnen kisa bagay lan ye dirèkteman, donk sèl enfòmasyon ke otorite yo pataje fas ak sa ki rive la kote ke gen yon jenn ayisyen de 29 an ki malerezman pèdi lavi l nan kad pwotestasyon ki t ap fèt pou yo te egzije eben pèyman lajan travay yo ke yo fin travay eben mèt konstriksyon an mèt chantye a pa deside pou peye l donk se la èske jèn sa yo pa t ka rete pou travay nan peyi yo byensi yo te kapab men malerezman se sa paske lè yon ayisyen viktim sendomeng Malgre tou pafwa n reflechi, paske kontrèman ak jan dominiken panse yo ye, bon se vre ke an tèm de kòmsi devlòpman yo lwen lwen pase nou, ou konprann, men lè n ap gade kòman nou pataje istwa nou avèk moun sa yo, donk jodi a nou pa ta ka ap kontinye resevwa imilyasyon nan men dominiken. Men malerezman se sa, dayè m ap gade yon atik la sou Diario Libre, ki pale de mache binasyonal lan, kote ke yo ap eksplike lasosyete kantite lajan eben ayisyen ap fè dominiken fè. Plis pase 6 milyon de dola ameriken ki sòti Ayiti pou al achte an Repiblik Dominikèn, dapre sa majistra Dahabon nan fè konnen. Nèg rasis sa. Tande wi, sa di pandan yo pa vle wè nou an, E se nou menm ki bòs yo nan sans sa. Se paske n gen yon leta ki pap panse pou nou. Ok leta pap panse pou nou. Map gade ke majistra rapòte byen sur genyen plis pase 6 milyon 451 mil 612 dolar ameriken ke mache eben fwontalye yo rapòte dominiken. Donk E se yon lajan ki rantre regilyèman nan trezò piblik kay dominiken. Donk mache binasyonal la k ap opere antre Juana Méndez an Ayiti e Dajabón an Repiblik Dominikèn, enben li deplase pli de 400 milyon de peso pa semèn, pli de 400 milyon peso pa semèn, selon Santiago Riverón ki se majistra, enben jisteman ki nan Dajabón, nan fwontyè la. Men pwoblèm, Pa gen pwoblèm non. Sa vle di ke lè w ap gade mache ofisyèl ke Ayisyen yo pataje ak Dominiken, lè w pran kat mache ofisyèl ki se Himani Malpas, dosye Malpas la menm gen yon veritab skandal k ap pase anba, se yon bagay tèt chaje, kòm pa gen Leta m fè silans. Pa egzanp, pa lontan la a, semèn dènyè, gen plizyè konntenè ke nèg yo fè travèse san ladwàn pa fouye, pa tcheke anyen. Pèsòn pa konn sa k ladan yo. Kòm se yon peyi dezòd mwen m pa pale sou sa m kite nou men m pa ta swete yon lè nou vin plenyen m kite nou donk lè Ayiti ap achte chak semèn enben nan youn nan mache fwontalye dominiken yo pou plis pase 6 milyon dola chak semèn wi sèlman sou Dayabonn

Ya fè mal gwo wè tout bagay etc. E pa egzanp gwo yon anons la kòm kwa Repiblik Dominikèn ki anonse lap sispann relasyon diplomatik li avèk Venezuela e m wè yo pale de Ayiti tou. Bon kisa sa bon jan nap viv la eske te gen relasyon menm yon viza ke moun paka jwenn kounye a alòske malgre ofisyèlman pa janm gwo yon bagay vrèman ki di fwontyè a louvri non. De manyè enfòmèl Yo ap rantre sèlman sou Dayabonn plis pase 6 milyon dola sou nou, de manyè enfòmèl wi. Epi yo pa vle wè nou. Ayayayy! Bagay yo pa piti non papa! Ann kite sa men m pral antre ankò okay pou m montre nou. Si w wè Dominiken ap imilye n konsa, se paske yo kopye anpil tou sou Ayisyen. Epi sa ki dwòl lan, Se ki kalite manje ankò wi yap voye vann nou ayiti a. Dayè m sonje youn nan responsab kòman misye rele ankò Lesly tèl bagay ki nan fwontyè wanament m kwè se ki nan direksyon bagay komès gon lè misye kenbe yon pakèt bagay m kwè yon pakèt vye bagay gon lè m kwè yo te menm kenbe yon pakèt pochèt san e lè yo teste yo m kwè yo te jwenn viris sida ladan yo etc. Donk se se jis poum di w ke e se yon pakèt zagrebay wi souvan yo voye ba nou. Dayè wap wè menm nivo bay kòman sa kòman yo rele a salami sa yo sa yo manje lakay yo a se pa yo non yo voye ba nou e e e Ayiti a. Donk sa di sa yo voye Ayiti a se zagrebay la Men sa yo manje lakay yo an reyalite, se pa li menm yo voye ba nou an Ayiti. Men, kòm se yon peyi konsa. Gen yon veritab skandal ki eklate pandan wikend la la an Repiblik Dominikèn kote gen yon Ayisyen ki rive pèdi lavi l. Nou pral gade sa, kisa bagay lan ye dirèkteman, kisa k pase dirèkteman Donk sitiyasyon an vin plis ke konplike e anpil ayisyen k ap viv lòt bò a, y ap viv avèk anpil anpil tansyon, anpil presyon sa fè kèlke tan. Men malerezman genyen dominiken ki pwofite de sitiyasyon nou pou yo imilye ayisyen yo paske sa k rive a se nan yon zòn ki rele Ubero Alto e Bavora oubyen Bavaro, Bavaro, Bavaro. An Repiblik Dominikèn, donk gen deblozay sa ki eklate. Kisa bagay lan ye? Se jisteman yon seri de travayè ayisyen ki nan konstriksyon, eben yo fè nèg yo travay e yo pa vle peye yo. E m pral montre n talè sa k pase, paske Melissa ak Kiara. M gen enpresyon ke se menm konpòteman sa yo nap afiche lakay nou, enben dominiken an li pa gade n pou anyen li pat janm renmen n non plis epi l pwofite paske m pral montre w 2 ka paralèl alòske se menm reyalite a. Se menm reyalite a Yves Théodore kote ke gen yon polisye nan Okay ki tire yon malere le fè ke lap revandike lajan travay li ke gen yon malfèktè ki fè lap travay nan vetivè pa peye l e le fè ke malfèktè a gen frè l ki se polisye lal rele l map mande Rameau Normil e rapidman Kontakte Daniel Compère anba a e fòk polisye sa asime responsabilite l. Si se sa yo te aprann li nan akademi fòk peyi a konnen paske la pa gen blag, ou pa ka kòmsi tire yon malere k ap revandike paske se ak frè w li nan diskisyon epi w deside rale zam ou vide bal sou li. Lè sa w pa diferan ak Izo, ou pa diferan ak nenpòt nèg nan Viv Ansanm. Nou pa ka fè yon peyi sa mesye. Heh nou paka fon peyi sa. Eh Magda Morancy sak pase la ou reponn yon kesyon t pa fin ok na vin gade sa eh koute donk la nou pral gade donk ayisyen sa ki nan sitiyasyon konplike ebyen sa vin kreye yon veritab panik paske frè Rickson eh ekoute se ke lè misye ap revandike e ta sanble ebyen responsab lan misye sipèvizè travay la misye rale zam li tire nèg la. e map gade yon jenn gason m kwè misye rele Junior yon bagay konsa oubyen Sonsonn ma gade sa m kwè gen plizyè atik ki pale de sa epi misye tonbe l pa leve. An reyaksyon genyen ou konnen ayisyen ayisyen yo move malgre sitiyasyon jan bagay lan ye nèg yo fè dega yo kapab yo mete dife nan machin yo kraze vit etc enben an reyaksyon tou genyen plizyè lòt ayisyen yo arete Gen plis ke yon dizèn Ayisyen ki aktyèlman la a arete. Genyen ekip mesye sa yo n ap gade sou ekran an, imaj amatè, yo te lanse yon revandikasyon. Lefè ke jodi an Ayisyen vin pa gen twòp enpòtans kay vwazen, enben, ta sanble ke gen yon seri de nèg patwon ki pran malen plezi pou itilize Ayisyen yo mal Fè yo travay kòm kwa yo te dan lesklavaj, epi yo pa vle peye yo lajan. Mesye sa yo fin travay, paske se nan konstriksyon yo travay, ta sanble ke responsab la pa vle peye yo. Kounya yo lanse yon mouvman de pwotestasyon y ap revandike pou yo mande moun ki responsab la pou ba yo ti lajan yo. Enben koute, nèg ki se sipèvizè travay la, ki son dominiken, misye ki sa l fè, misye pa ka metrize moun yo, l pa ka kontwole moun yo, misye rale zam ni li vide bal e malerezman gen youn nan pwotestatè yo ki tonbe. Misye son jenn gason, misye pèdi lavi li nan yon kondisyon ke pèsòn poko ka eksplike e malerezman gen lòt ayisyen ki pral viktim e jenn gason sa misye rele Frisnor Pierre alyas Sonsonn misye gen sèlman 29 lane misye yon jenn gason ki gen 29 lane misye rele Sonsonn men vrè non misye se Frisnor Pierre petèt gendwa gen fanmi l se kounye a wap aprann nouvèl la paske son bagay ki fenk pase dayè Eben, kisa lè aksyon sa poze, Ayisyen yo ki an kolè, yo pral kòmanse, eben, lèse frape. Lapolis vini kounya, eben, yo pa ka jere sitiyasyon an. Ou konn, Ayisyen yo fache.

Sa w tande a nèg yo fache etc manchèt nan men eben lapolis pral ranfòse e se yon movèz nouvèl kanmenm men kanmenm ayisyen sa yo pat vle fè lach pa rapò ak sak rive Sonsonn jenn gason sa de 29 an ki pèdi lavi l nan kondisyon trajik donk gen 6 ayisyen yo arete Donk nan kad konfli sa, nan yon chantye konstriksyon nan zòn Uvero, m di sa an fransè men se Ubero, Alto, enben kote ke gen yon moun ki pèdi lavi l. Donk moun ki mouri an se Frisnor Pierre men yo konnen misye plis sou non Sonsonn. Donk lapolis rapòte anben ayè ke gen 6 ayisyen yo te arete nan kad ankèt k ap mennen pou evantyèl enplikasyon yo nan yon konfli ki rive nan konstriksyon yon otèl nan kominote Ubero Alto, La Altagracia, ki fè yon mò, kote gen yon moun ki mouri, se gen yon dominiken ki sòti blese epi gen plizyè veyikil ki pase anba flanm dife. Selon pòtpawòl polis nasyonal lan ki se Diego Pesqueira, Misye rapòte ke viktim nan li ki mouri an se swit ak blesur li par bal, donk se yon Ayisyen ki idantifye kòm Pierre Frisnor ke yo plis konnen sou non Sonsonn, misye gen 29 lane, tandiske Hector Andres Ramirez, Perez, misye gen 45 an, eben misye idantifye kòm etan agresè prezime a, donk se misye ki te gen zam nan men l lan, eben misye vide bal e Daprè sa l gentan rapòte, paske l ap defann tèt li, ke misye te sibi anpil twomatism epi gen divès blesi aprè ke yo te atake misye. Donk, tande, yo gentan chanje pawòl la pou yo di ke se yon gwoup ayisyen ki atake misye. Ok! Eben se sak fè li menm li pral an reyaksyon li pral tire youn ladan yo. Pa gen pwoblèm. Selon premyè ankèt, donk ensidan an li rive lòske gen yon seri de ouvriye ayisyen eben ki te kòmanse ap fè yon dispit vyolant, daprè sa yo di, avèk responsab chantye sila ki vin trè agresiv. Donk se sa yo fè konprann selon enfòmasyon preliminè yo ke yo jwenn. Eben genyen e premye antretyen yo echanj yo tap fèt ant Ramirez Perez eben se apati de la lòske yo kòmanse kòmsi agase misye etc agrese li misye pral sòti zam ni epi li tire plizyè kou epi li pral eben gen youn nan moun yo ki sòti viktim donk eee aprè evènman sa eben genyen ee zam. Daprè sa yo di, lapolis rapòte, ta sanble ke yo di gen zam sa yo te vòlò, daprè foul la genlè pran zam nan, enben an plis ke yo pran zam misye epi yo boule plizyè machin antrepriz konstriksyon sa an siy de pwotestasyon. Donk sou plas otorite yo, yo te rekipere yon manchèt ki mezire anviwon 24 pous, Enben se zam sa, se manchèt sa yo te jwenn bò kote kadav Sonsonn. Se sa yo rapòte, n pa konnen, n pa t la. Y ap defann tèt yo. Donk kadav viktim nan, yo te transfere li nan Enstiti Nasyonal dè Syans Medikal, sa yo rele INASIF lan, pou yo kapab fè pwosedi korespondant yo. Donk tandike envestigasyon an ap kontinye pou klarifye ka sila epi retwouve lokalizasyon zam sa ke yo vòlò a. Sa vle di non sèlman foul la te pwofite Poul boule machin men ta sanble ke yo rekipere zam Ramirez la te tire misye a. Pa gen pwoblèm. Donk, pòt pawòl lapolis la li asire ke ajan ki afekte nan divizyon omisid sou direksyon rejyonal denvestigasyon sa yo rele dikrim nan an kòdinasyon ak ministè piblik ak lapolis syantifik Yo deja ap ankete sou evènman sila a pou yo konnen kisa bagay lan ye dirèkteman, donk sèl enfòmasyon ke otorite yo pataje fas ak sa ki rive la kote ke gen yon jenn ayisyen de 29 an ki malerezman pèdi lavi l nan kad pwotestasyon ki t ap fèt pou yo te egzije eben pèyman lajan travay yo ke yo fin travay eben mèt konstriksyon an mèt chantye a pa deside pou peye l donk se la èske jèn sa yo pa t ka rete pou travay nan peyi yo byensi yo te kapab men malerezman se sa paske lè yon ayisyen viktim sendomeng Malgre tou pafwa n reflechi, paske kontrèman ak jan dominiken panse yo ye, se vre ke an tèm de, kòmsi devlòpman, yo lwen lwen pase nou, ou konprann, men lè n ap gade kòman nou pataje istwa nou avèk moun sa yo, donk jodi a nou pa ta ka ap kontinye resevwa imilyasyon nan men dominiken. Men malerezman se sa, dayè m ap gade yon atik la sou Diario Libre, ki pale de mache binasyonal lan, kote ke yo ap eksplike lasosyete kantite lajan eben ayisyen ap fè dominiken fè. Plis pase 6 milyon de dola ameriken ki sòti Ayiti pou al achte an Repiblik Dominikèn, dapre sa majistra Dahabòn nan fè konnen. Nèg rasis sa. Tande wi, sa di pandan yo pa vle wè nou an, E se nou menm ki bòs yo nan sans sa. Se paske n gen yon leta ki pap panse pou nou. Ok. Leta pap panse pou nou. M ap gade ke majistra rapòte, byen si, genyen plis pase 6 milyon 451 mil 612 dola ameriken ke mache e ben fwontalye yo rapòte dominiken. Donk, E son lajan ki rantre regilyèman nan trezò piblik kay dominiken. Donk mache binasyonal la kap opere antre Juana Méndez an Ayiti e Dajabón an Repiblik Dominikèn, eben li deplase pli de 400 milyon de peso pa semèn, pli de 400 milyon peso pa semèn, selon Santiago Riverón ki se majistra eben jisteman ki nan Dajabón nan fwontyè la. Men pwoblèm Pa gen pwoblèm non. Sa vle di ke lè w ap gade mache ofisyèl ke Ayisyen yo pataje ak Dominiken, lè w pran kat mache ofisyèl ki se Himani Malpas, dosye Malpas la menm gen yon veritab skandal k ap pase anba, se yon bagay tèt chaje, kòm pa gen Leta m fè silans. Pa egzanp, pa lontan la a, semèn dènyè, gen plizyè konntenè ke nèg yo fè travèse san ladwàn pa fouye, pa tcheke anyen. Pèsòn pa konn sa k ladan yo. Kòm se yon peyi dezòd mwen m pa pale sou sa m kite nou men m pa ta swete yon lè nou vin plenyen m kite nou donk lè Ayiti ap achte chak semèn enben nan youn nan mache fwontalye dominiken yo pou plis pase 6 milyon dola chak semèn wi sèlman sou Dayabonn

E afè malgre w wè tout bagay etc. E pa egzanp gen yon anons la kòm kwa Repiblik Dominikèn ki anonse lap sispann relasyon diplomatik li avèk Venezuela e m wè ou pale de Ayiti tou. Bon kisa sa bon jan nap viv la eske te gen relasyon menm yon viza ke moun pa ka jwenn kounye a alòske malgre ofisyèlman pa janm gen yon bagay vrèman ki di fwontyè a louvri non. De manyè enfòmèl Yo ap rantre sèlman sou Dayabonn plis pase 6 milyon dola sou nou, de manyè enfòmèl wi. Epi yo pa vle wè nou. Ayayayy! Bagay yo pa piti non papa! Ann kite sa men m pral antre ankò okay pou m montre nou. Si w wè Dominiken ap imilye n konsa, se paske yo kopye anpil tou sou Ayisyen. Epi sa ki dwòl lan, Se ki kalite manje ankò wi yap voye vann nou ayiti a. Dayè m sonje youn nan responsab kòman misye rele ankò Lesly tèl bagay ki nan fwontyè wanament m kwè se ki nan direksyon bagay komès gon lè misye kenbe yon pakèt bagay m kwè yon pakèt Vye bagay, gon lè m kwè ou te menm kèb on pakèt pochèt san, e lè yo teste yo m kwè ou te jwenn viris sida ladan etc. Donk se se jis pou m di w ke e se on pakèt zagrebay wi souvan yo voye ba nou. Dayè w ap wè menm nivo bagay kòman sa kòman w rele a salami? Sa yo sa yo manje lakay yo a se pa yo non yo voye ba nou Ayiti a donk sa di sa yo voye Ayiti a se zagribay la men sa yo manje lakay yo an reyalite se pa li menm yo voye ba nou an Ayiti men kòm se yon peyi konsa.